Bonjou bonswa tout moun, non pam se Carden Charles, byenvini nan Podef Podcast. Se yon espas ki dedye a eksplorasyon tematik ki lye ak popilasyon ak devlòpman. Jodi a se yon plezi pou mwen entwodui nou avèk nouvo sijè sa a ki se Migrasyon fòse, antre chòk, vwayaj e esperans. Kisa migrasyon ye? Poukisa migrasyon? Ki konsekans migrasyon? Kisa migrasyon fòse ye? Sa yo se ansanm deleman nou pral wè nan epizòd jodi an la a. Men toudabò, ban m di nou ke migrasyon, keseswa atravè rezo sosyo, keseswa atravè deba politik, keseswa atravè medya tou oksidanto yo, yo akòde yon gran enpòtans a tematik sa a ki se migrasyon. E de no jou, Selon yon rapò oim mete deyò an 2020, gen apeprè 281 migran entènasyonal nan mond lan, sa ki reprezante 3,6 pousan popilasyon mondyal la. Jodi an la a mwen gen avèk mwen Ricard Duvalsaint, avèk li menm nou pral fè yon ti bat bouch sou migrasyon fòse sa a ke m ap pale de li an la. Ricardy, Koman nèg ye? Anfòm e Bonjou bonswa tout moun depandaman de kilè wap tande podcast sa se yon plezi pou mwen pou m patisipe nan premye epizòd Codev podcast mwen menm se Ricard Divalin ekonomist de fòmasyon prezantman map fè yon metriz nan popilasyon e devlòpman m panse se pral yon plezi pou nou kapab debat sijè sa jodi a brother. Monchè
Monchè mèsi du fè ke ou aksèpte envitasyon an E nan entwodiksyon an Edgar di nou sot pale de 281 milyon migran entènasyonal ki gen nan mond lan. Men e depi 1960 chif sa pa janm depase 4 pousan popilasyon mondyal la. Men atravè e medya oksidanto yo, Aktyèlman la migrasyon se yon sijè ki fè anpil pale anpil de li menm. Gen menm peyi ki vini avèk anpil politik migratwa, gen peyi k ap pale de souvrènte nasyonal, gen peyi kote ke moun yo ap di ke migran yo ki vini an la yo pral pran travay yo. Donk sè ta di natif yo yo menm tou yo gen anpil dout pa rapò a migrasyon k ap fèt nan mond lan. Donk, m ta renmen konnen, M. Grandy, èske li pa genyen yon pèsepsyon ewone de migrasyon ke, ke, k ap veyikile nan medya oksidanto yo, vi ke migrasyon an jeneral pa reprezante e 4 pouzan popilasyon mondyal la? Mon chè, e, jisteman, m panse gen yon gran ekar ki egziste antre fason ou medyatize migrasyon, ou djwenn fason ou politize migrasyon ansanm avèk reyalite an. Pa egzanp, jan w sot soulinye l talè a, depi 1960 jiska prezan, kantite moun ki pa p viv lakay yo, flux migratoire, yo reprezante an tèm de pousantaj popilasyon mondyal la sèlman 3,6 pousan. e li poko janm rive a 4 pousan. E jeneralman moun yo gen tandans surestime e kantite moun ki mobil nan mond lan. Gen Alberto Alesina ki fè yon etid ki vrèman trè enteresan an dan dè peyi devlope tankou Lèzetazini, Itali, Lafrans, an Angletè, kote ke li obsève ke natif nan peyi devlope yo gen tandans surestime kantite pousantaj imigran k ap viv lakay yo. Pa egzanp, etid sa m ap di w la ki te fèt an 2018, ameriken yo te panse ke gen anviwon 36 pousan imigran k ap viv Ozetazini, dizon natif ameriken yo. Men an reyalite, alepòk, li te sèlman de 10 pousan. Se lemenm ka pou Lafrans e moun yo toujou gen tandans surestime. Deja kòm se gon movèz pèsepsyon ki gen pa rapò a kantite imigran ki genyen nan peyi devlope yo odyens pa rapò a kantite moun ki mobil nan mond lan, men tou gon movèz pèsepsyon ki gen pa rapò a karakteristik imigran yo. Jeneralman, moun yo toujou panse ke imigran yo se moun ki pòv, se moun ki pa byen edike, e odyens se musulman. Men, Se de pèsepsyon, kòm si m kapab di, ki pa reflete reyalite a e ki alimante pa de politisyen tou. E ki souvan itilize migrasyon tankou son taktik elektoral. Pa egzanp, tout moun wè kòm si ki sa ki te pase o Zetazini avèk Donald Trump ki klèman kòm si lè li te deklare gen moun ki soti nan de peyi de mèrd. E nou wè komsi ka sa avèk Marine Le Pen, nan moman eleksyon yo kote li te di pratikman 95 pousan migran yo, yo pap travay e yo sou kont leta. E sa vin fè ke, men an reyalite se a lepòk ke li te di sa, plis ke mwatye imigran ki tap viv an Frans e te nan mache labwa la, te ensere nan mache labwa la kòrèkteman. Vin fè kisa? Tout sa yo kòmsi alimante movèz pèsepsyon kòmsi ki gen sou imigrasyon. Dotre pa nan sa w di an, se ke sa vin kreye kisa? Sa vin kreye de bagay. Moun yo vin panse ke gen yon pakèt moun ki al viv nan peyi pòv, e ki ap tann yon opòtinite kòmsi pou yo ale kòmsi nan peyi devlope yo, e kote ke y ap jwenn de salè kòmsi ki pi elve, yo kapab amelyore sitiyasyon yo. E ke lè kòmsi sa rive fèt, moun sa yo rive nan peyi devlope sa yo, kòm konsekans, sa kòmsi ap gen yon enpak negatif sou salè e natif, natif yo. Men an reyalite, literati kòmsi ki fèt sou migrasyon ou di mwen sou enpak migrasyon, imigrasyon genyen sou peyi devlope yo, pa pa vreman e montre ke lojik sa a e vre. Kwake lojik la parèt senp men li literati montre ke li pa vre. Pou ki rezon? Paske Pa vrèman kòmsi gen yon, ann di, gen yon korelasyon antre nivo povrete yon peyi ansanm avèk kantite moun k ap kite peyi a, k ap emigre peyi a. Pou ki rezon? Paske tou senpleman migrasyon koute kòb. Epi tou migrasyon vini avèk risk e ensètitid. E ke natirèlman kòmsi moun pa si renmen pran risk e konsa. Epi, lòt aspè kòmsi ki genyen se ke aspè kote ke Imigrasyon kòmsi imigrasyon gen yon enpak negatif sou ekonomi ou djwen sou salè natif yo ou djwen sou moun yo kòmsi yo wè imigran yo tankou se de menas, tankou se de moun ki vin pran djòb natif yo. Men ankò, literati kòmsi ki fè tout sa pa sipòte sa, gen yon pakèt egzanp e e sitou kòmsi de eksperyans natirèl ki pèmèt nou wè kòmsi enpak ou djwen se kozalite ki gen antre de evènman sa yo. M panse premye moun kòmsi ki, bon, pami premye moun kòmsi ki te founi evidans sou sa, se Pri Nobèl David Card, ki te itilize kòmsi eksperyans, an di vag dimigran kòmsi kiben, Lèzetazini kòmsi dan lèzane 1980, apre yon diskou Fidel Castro pote li di ke bon, Moun ki anvi kite Kiba ka kite Kiba. Misye itilize eksperyans natirèl sa pou l ka gade ki enpak kòmsi vag dimigran sa te genyen sou salè ameriken yo, pi presizeman moun ki t ap viv Miyami. Kounye a la, kòm rezilta, misye konkli ke bon, pa vrèman gen okenn diferans. Lè kòmsi l konpare salè moun k ap viv Miyami ansanm avèk salè moun k ap viv nan lòt vil ki vrèman konparab a Miyami, li wè ke pa vrèman gen Um, gen diferans. Epi Yeah. gen, gen on lòt eksperyans tou ki se, an di, um, ki se eksperyans braceros, Meksiken yo oz Etazini, e nan ane 1960, 1965, kote ke moun ki nan California te wè Meksiken yo tankou se de menas, ki di moun sa yo, yo fè ke salè yo bese, yo fè ke yo pa fè ase kòb. Kounye a la, kòm rezilta, yo mande kòm se pou gouvènman an mete moun sa yo deyò. Efektivman, gouvènman an mete Meksiken sa yo deyò, yo ekspilse yo. Epi apre, yo vin wè ke se te yon movèz desizyon, paske sa pa amelyore sitiyasyon natif Ameriken yo ki te nan Kalifòni a. E pwi tou, kòm konsekans, sa vin fè ke, paske se te dè agrikiltè, sa vin fè ke an Kalifòni vin gen kòm si yon divèsite kòm si an tèm d'agrikilti lan vin bese. Men tou se kòm si se yon sijè nan ekonomi kòm si ki pwovoke anpil deba. E jeneralman lè gen anpil deba sou yon bagay, Genyen NAS ki se Akademi Nasyonal Syans Ozetazini, ki se petèt kò akademik kòmsi ki pi respekte Ozetazini. Jeneralman lè kòmsi gen deba kòmsi sou yon sijè, li toujou kòmsi vle pote kòmsi yon konklizyon, kòmsi yon konsensis. Li rive fè konklizyon an 2016 kòmsi lè l ap mezire enpak imigrasyon genyen sou salè nan yon peryòd de dizan, li di bon si ta va kòmsi, yo rive konkli si ta va kòmsi gen yon enpak negatif, enpak sa vrèman piti piti. E dan de ka li menm pozitif. Pa egzanp, dan le ka de la grand imigrasyon ewopeyèn 1910-1930 Ozetazini, li te vrèman kòmsi gen yon enpak pozitif sou salè e imigran yo e menm pafwa sa k vin rive se ke imigran yo jeneralman yo fè de travay ke natif yo pa vle fè e ke yo bay natif yo posiblite pou yo fè de travay kòmsi ki pi pwodiktif.
Epi anplis kòmsi gen yon lòt aspè kòmsi ke nou dwe gade nan sans sa ki se yon aspè demografik ke majorite kòmsi peyi devlopè ap viv prezantman, kote ke peyi sa yo viv sa yo rele premyè tranzisyon demografik, dezyèm tranzisyon demografik, egzakteman. Premyè tranzisyon demografik se le fè ke peyi yo pase nan yon peryòd kote ke yo te gen yon to de natalite, yon to de mòtalite ki vrèman elve, a yon to de natalite ki vrèman fèb, e yon to de mòtalite ki vrèman fèb tou. Epi tou, yo gentan rive nan segond tranzisyon demografik, Kote ke medam yo fè timoun ta, e ke moun yo prefere plase olye ke yo marye. Vin fè, ki konsekans sa vin gen? Sa vin fè ke moun yo pa fè anpil timoun. Epi ou vin fè ke popilasyon sa yo, e medam yo pa fè ase timoun kòm se pou kapab ranplase popilasyon ki la. Donk, si n ap egzajere san itilize de tèm kòm se ki vrèman senp, nou kapab di kòm si nan yon peyi kote ke kòm si to fegondi te vrèman ba, e ke vrèman enferyè a to de ranplasman, si n ap egzajere, nou kapab di si kòm si pa gen imigrasyon, son peyi ki fèmen sou li menm, se kòm si nou kapab di son peyi ki an vwa de disparisyon. E lè n ap gade kòm si plan, an di plan nasyonal, kòm si yon peyi tankou Kanada, plan nasyonal imigrasyon ke yo gen 2024-2026, w ap wè ke yo prevwa genyen 485 mil nouvo rezidan pèmanan an 2024, an 2025 yo prevwa genyen 500 mil, an 2026, 500 mil. E ke obje, sa k fè kòmsi yo fè plan imigrasyon an konsa se pou yo kapab sipòte kwasans ekonomik yo. E pi yo di de lòt objektif tou ki se nan kad kòmsi pou yo reponn a de kriz imanitè e pi reyinifikasyon familyal, kòmsi nou kapab rezime an reyalite ki se yo bezwen moun e an konklizyon nou kapab di imigran nan sitou nan peyi devlope yo benefik pou peyi devlope yo paske yo sipòte, yo ede sipòte kwasans ekonomik peyi sa yo pou evite peyi sa yo gon ekonomi ki stagnant se le ka kòmsi pou majorite peyi devlope se le ka pou Lèzetazini
donk an gwo m panse ke se eka sa m kapab di ki egziste kòmsi an tèm de pèsepsyon de kisa imigrasyon ye sou migrasyon ke se swa an tèm de chif an tèm de moun ki ap deplase ou di mwens ke se swa e an tèm denpak ke imigrasyon gen sou, sitou sou peyi devlope yo, kòm se, kòm sijè sa pi popilè, kòm se nan peyi devlope yo, m panse se sa, kòm se literati, kòm se ki fèt sou sijè sa sipòte. Ok.
Monchè, ou sot fon vrèman yon bon ti rale la sou Kòman ke migrasyon an, se vrèman pèsepsyon sou migrasyon an, e se karèman yon pèsepsyon ewone ki genyen, e konpare a tout sa a ke w sot di yo la a, epi tou avèk Revue de Littérature à l'appui. Monchè, e Sa ke kòmsi pou nou vini ansanm avè l kounye a la, pou n kapab byen kadre sijè a, e nou sot pale de pèsepsyon ewone ki gen sou migrasyon. Men kounye a la, genyen sa yo rele migrasyon volontè, se sa, se sa tout moun konnen, donk, epi gen migrasyon fòse a ki se sijè ke, ke nou pral debat jodi an la. E ki diferans ki genyen antre migrasyon volontè lan avèk migrasyon fòse an? Ya, anfèt, migrasyon fòse, migrasyon volontè, jeneralman nan migrasyon volontè, vrèman diferans ki gen se ke nan migrasyon volontè gen yon etap de preparasyon. Ok.
E ke gen diferan lòt etap tankou akt de migrasyon e ke moun nan rive entegre l. Men kontrèman a migrasyon fòse, se ke etap sa pa egziste. Kòm si se tankou son chòk ke moun nan resevwa kòm si ki oblije li kite yon zòn A pou l ale nan yon zòn B. Men lè n ap pale de migrasyon fòse, se kòm si le fè ke w kite zòn A pou ale nan zòn B, sa enplike ke fò w franchi yon fwontyè entènasyonal. Nan ka sa w kapab swa yon refijye, swa yon demandè dazil. E, men si w pa franchi yon fwontyè entènasyonal, ou jis sa yo rele yon PDI, yon Personne Déplacée Interne, ki se le ka de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, akoz vyolans. Men diferans ki gen antre refijye avèk avèk demandè dazil, se ke yon moun ki demandè dazil se yon moun kòmsi ki ap tann stati refijye an. Paske stati refijye a se jis kòmsi yon peyi ki resevwa moun sa yo, ki akòde statut sa. Donk ago m panse se diferans sa ki. Ok, ok, ok.
Bon, e kounye a la, e nou genyen e diferans ki genyen antre migrasyon avèk migrasyon fòse. E kounye a la nou pral rete bokou plis sou sou migrasyon fòse a. E lè yon moun kòmsi nan sitiyasyon de de migrasyon fòse ou di mwens de deplasman fòse, moun sa a E son chòk ki vin sou li. Donk sètadi pat gen preparasyon jodi an. Kounye a la se ki enpak, ki enpak ke chòk sa a pral genyen nan lavi moun nan, men tou nan lavi kominote ki pral, ki pral resevwa moun sa a. Paske menm jan tou moun nan pat prepare pou li, pou li kite lakay li, pou l al yon lòt kote, menm jan tou lòt kominote a pa t prepare pou resevwa moun sa a. Donk sètadi ke se, se, se, se an tèm denpak, se ki enpak nou kapab konstate? Monchè, e, bon, lè w ap gade kòmsi enpak, kòmsi migrasyon fòse gen de fason jeneral, ou wè l kòmsi sou twa ang, ou wè enpak la sou kominote kote moun yo soti an, enpak la sou kominote ki ot lan, kominote ki resevwa moun yo, epi wè enpak la sou moun yo. Men kòm si literati lan plis dans sou enpak kòm si migrasyon fòse gen, ke se swa sou migran ou di mwen sou kominote ot lan, men pa vreman gen anpil. e kòm se etid kòm se ki fèt sou enpak li gen sou kominote kab kòm se kote moun yo soti an. Tou senpleman, bon, m panse pa difikilte kòm se sa genyen kòm se pou kapab e jwenn yon eksperyans kòm se ki apwopriye. Men an n pale de enpak kòm se sa genyen sou kominote ot lan. M panse menm konklizyon nou sot fè talè a kòm se enpak kòm se jeneral imigrasyon genyen sou yon nouvèl kominote, Literati an montre ke pa vreman. Kòm si lè kòm si gen yon anpil migran fòse ki al yon kote li pa vreman kòm si gen yon enpak negatif sou kominote ot sa. Men tou sa yon ti jan depann de, ann di de strikti ekonomik zòn k ap resevwa e moun sa yo tou. Sa depann kòm si de kantite, de tay ekonomi an, de ekonomi fòmèl lan. E paske, sa k fè kòmsi li pa vrèman yon enpak, paske jeneralman, sitou moun kòmsi ki viktim migrasyon fòse, se vrèman mendèv bon mache. Kòmsi moun sa yo prè kòmsi pou yo fè de travay ke moun ki lokal nan zòn nan pa p fè. Donk an gwo, e pa vrèman kòm, e pa vrèman kòmsi gen yon enpak negatif. Men kòmsi sou migran yo, an swa, la, Nou kapab wè, an eseye, nou kapab eseye gade kòmsi enpak sa sou, e, an tèm kòmsi entegrasyon, kòmsi migran fòse yo nan kominote ki ap resevwa yo a. Nou kapab gade l kòmsi sou sante e byennèt yo, paske se de moun kòmsi ki viv yon twoma fizik, twoma psikolojik epi nou kapab gade l sou, sou le plan edikatif tou. An tèm detegrasyon ekonomik, hmm, yo kapab di ke literati ki fèt sou sa montre ke moun sa yo vreman kòm si gen difikilte ou di mens konn pran plizyè jenerasyon avan yo kapab rive jwenn menm nivo ekonomik avèk lokal yo. Tou senpleman paske e se de moun kòm si ki pèdi kòm si tout byen materyèl yo ki pèdi kay, kòm byen souvan se de moun ki oblije rekòmanse a zewo. Epi an tèm de an di sante e byennèt, gen etid ki rive montre ke sa vreman kòm si gon enpak e konsiderab sou moun yo. E yo ta va menm wè ke moun ki viktim migran fòse yo kòm si to de mòtalite yo kòmsi pi elve apre 68 an. E se de eksperyans ke yo fè e ke yo ke yo fè a pati de Seconde Guerre Mondiale kote ke yo wè ke ekspilsyon kòmsi alman yo kòmsi te ogmante to de mòtalite yo. Epi tou, men tou kòmsi enpak la bokou plis pou gason ke fi, e li bokou plis kòmsi tout tan kòmsi ou viktim migrasyon fòse nan yon laj kòmsi ki pi elve. Se a di gen etid ki montre ke odela de 25 an, ou ap gen plis difikilte kòmsi pou kapab rive repran nou de chòk sa. Men kòm si mwen chke 25 an, ou chke bokou pli jèn, kòm si enpak yo a lon tèm, gen ase tan kòm si pou kapab rekipere de chòk sa. E pi sou le plan edikatif, kòm si rezilta yo yon ti jan parèt siprenan. Yon moun kòm si ki viktim, migrasyon fòse, jeneralman, selon etid kòmsi ki fèt, yo montre ke sa konn pwovoke yon chanjman nan preferans moun nan an tèm denvestisman. Lè m di an tèm denvestisman, sètadi ke, pa egzanp, yo te pran le ka kòmsi dè jwif epi nan peryòd olokos, um, yo pran kòmsi fè plizyè lòt etid, kòmsi yo wè ke moun ki viktim migrasyon fòse jeneralman moun sa yo plis anvi envesti kòmsi nan byen ki mobil e nan kapital imen e ke moun sa yo pi byen edike jeneralman pase lòt moun ki pa viktim migrasyon fòse, keseswa se moun ki te viktim migrasyon fòse oubyen moun ki desandan migran fòse. Li wè kon gon chanjman de preferans an tèm denvestisman nan kapital imen. Tou senpleman sa ki eksplike sa se ke twoma ke moun yo viv a pati de migrasyon fòse an vin fè ke moun yo vin mwen enterese a kòmsi byen materyèl paske se jeneralman de moun ki pèdi tout sa yo te posede. Yo vin kòmsi plis enterese a de byen ke moun pa ka pran e de yo. Donk m panse petèt an tèm denpak se sa ki yon ti jan parèt pozitif e suivan literati yo. Ok, ok. Monchè, e nou sot wè enpak ke migrasyon fòse an kapab genyen sou Kezeswa sou moun nan ki sou migran an, epi kezeswa tou sou kominote ot lan tou. Mentenan, an n pale sur le ka d'Ayiti. Ki sa k pase, se ke aktyèlman la a, gen anpil moun ki viktim deplasman fòse an Ayiti. M ta renmen konnen èske ou gen chif sou sa? Epi tou, M vin gon jan konfu. Eske pou moun nan komsi e nan sitiyasyon de deplasman fòse oudiwens e migrasyon fòse a, eske moun nan komsi oblije nan e komsi viktim de pa egzanp de vyolans, vyolans ka fè moun nan deplase, e katastrof natirèl ka fè moun nan deplase. Men e de no jou an Ayiti, nou gon sosyete. ki ki gen kidnapin, ki gen yon pakèt, ki gen yon nivo ensekirite tèt chaje ladan. Byen ke moun sa yo k ap deplase an, gwo faz de preparasyon, paske moun nan prepare pou l deplase, pou l kite peyi a. Èske nou ka antre sa tou nan deplasman fòse ou di mwens nan migrasyon fòse a?
Ya, monchè ou poze yon bèl kesyon la. Paske sa ki rele kòmsi migrasyon fòse, ou souvan jwenn li kòmsi nan peyi sa yo rele dè zeta fayi e ki gen anpil vyolans. E prezantman, e bon swivan, pa gen anpil chif men swivan dènye rapò IOM, m panse out 2022 je kwa, gen anviwon 113 mil moun kòm se yo konsidere kòm deplase entansyonman nan zòn metwopolitèn e Pòtoprens lan, moun ki ap fui ensekirite. E ou pa ta ka kwè sa, jiskaprezan kòm se gen moun ki konsidere kòm moun ki deplase entèn akoz tranbleman de tè ki te fèt an 2010 lan. Kounye a pou lòt aspè kesyon an, paske nou tout deja konnen li vrèman grav, jeneralman jan nou sot wè diferans ki gen antre migrasyon fòse avèk migrasyon volontè, migrasyon volontè yo toujou wèl tankou kòm si gon etap de preparasyon, men nan migrasyon fòse yo pa konsidere ke gon etap de preparasyon se sitou kòm si yon chòk ke moun nan resevwa. Men kounye a la, gen kòm si sa rele migrasyon sou menas. e ke literati yo sa ap ase resant, kote y ap eseye wè lyen ki egziste ki egziste antre migrasyon avèk vyolans, e ke yo rive wè ke kote kòmsi ki gen anpil vyolans yo, gen anpil moun ki ap emigre. E ke sa k vin rive se ke nan ka kòmsi kote ki gen anpil vyolans, Migrasyon an pa souvan inivèsèl, tankou kòmsi nan fason klasik yo defini migrasyon tankou son chòk, lè chòk la fèt nan zòn nan tout moun oblije deplase. Men, lè kòmsi gen anpil vyolans, migrasyon an pa oblije inivèsèl, tout moun pa oblije kite, paske fason ke kòmsi menas ki egziste an, ki reyèl lan, li pa afekte tout moun menm jan. Li afekte tout moun an fonksyon de karakteristik e moun yo. Pa egzanp, gen moun kòmsi ki kapab resevwa chòk sa pi byen. Nan ka sa, konn gen moun kòmsi ki ale paske moun yo kòmsi gen mwayen ekonomik yo ka sipòte kou deplasman an. Konn gen moun ki rete tou se paske yo ka gen mwayen ekonomik pou yo kapab sipòte chòk yo. E men, yo rive antann kòmsi sa, antant ki rive gen kòmsi nan literati nou se ke si kòmsi nan yon zòn kòmsi ki gen anpil vyolans e ke an di rezilta kontrefaktyèl ki genyen de migrasyon an se kontinye viv sou menas sa, la yo konsidere l tankou se migrasyon fòse. Si kòmsi w ap viv kòmsi nan yon zòn kòmsi ki gen anpil vyolans, ann pran le ka kòmsi de moun kòmsi ki Kafou Fèy, lè kòmsi bandi kòmanse ap afwonte antre yo, Jeneralman se pa tout moun kòmsi ki pati. Men kòmsi se yon moun kòmsi kite zòn nan, yo konsidere l tankou se migrasyon fòse paske si moun nan te rete, moun nan t ap toujou kontinye viv ansanm avèk yon menas ki reyèl. Otreman di, si moun nan rete, moun nan toujou kòmsi ekspoze vi l a yon danje. Sètadi, altènativ ou dimwens rejeta kontrefaktiyèl kòmsi rete e migrasyon an, Se ta va kòmsi ou kapab mouri nenpòt ki lè. Nan ka sa a, yo konsidere l tankou se migrasyon fòse. Men se lè menas lan kontini e reyèl. Ok. Ok.
Ok. Monchè, se vrèman, mwen janm renmen. Paske m te genyen ti, ti dout sa a sou, sou aspè sa a, sou, sou migrasyon fòse a. Kounya la, Ricardy, Bien sûr en Ayiti nou pa nou pa vrèman genyen e de politik ekonomik ki ki kòmsi ka pote e solisyon a a kòmsi a moun ki ki an sitiyasyon de deplasman fòse. Men e swivan literati entènasyonal la, pa egzanp nou konnen Kolonbi son kote ki genyen anpil vyolans epitou gen anpil migrasyon fòse nan peyi sa a. Donk se ki eksperyans nou ka aprann de peyi ki genyen moun ki viktim de relasyon fòse epi tou leta peyi sa yo vini avèk de politik pou kapab ede moun sa yo ki viktim nan. Donk sètadi nan ka pa nou an Ayiti ki sa petèt pwopozisyon ou te ka ye? Mon chè ou pran yon bèl egzanp paske Kolonbi se yon nan peyi ki gen plis moun. ki viktim migrasyon fòse, plis moun ki an sitiyasyon de deplasman fòse, de fason entèn. E an menm tan tou, se yon peyi, se yon nan peyi ki gen yon sistèm pou kapab jere migrasyon fòse ki pi ekselan nan mond lan. M panse repons mwen an, l ap non sèlman baze an fonksyon de e sa m konnen an kijan Kolonbi plizimwen jere koze migrasyon fòse an ansanm avèk fason ke m wè l nan pèspektiv pa m. Dans un premye tan, pou mwen menm, m panse ke se rekonèt e deplasman fòse, migrasyon fòse, sa kòmsi Leta ayisyen ta sipoze fè, kòm yon pwoblèm dòdre piblik. de imigrasyon fòse ta sipoze objè de politik piblik, sètadi se yon pwoblèm piblik ki merite entèvansyon Leta. Ok. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay, ke m ap enspire m de sa yo fè Kolonbi, se ke vu ke kòmsi se li vin soti tankou se yon pwoblèm estriktirèl, sipoze kòmsi gen yon ògàn ou dimensi yon rejis nasyonal pou kapab anrejistre moun ki viktim deplasman fòse. Pou ki rezon? Paske lè yon moun viktim deplasman fòse, se yon moun, sa gen enpak sou, um, kòm se sou entegrasyon ekonomik moun nan, paske moun nan pèdi yon pakèt byen, epi moun nan pèdi dokiman l tou. Pa egzanp, tout sa yo se, se kapital ke moun nan pèdi, ki kòm se ki mete l an reta, pa rapò a lòt moun kote li deplase an. Ok. Epi moun nan vin gon nouvo statu kote li ye an. Sa fè moun nan pran tan. Donk, mete yon rejis kòm si an plas pou kapab anrejistre moun yo. Ki sa sa ap pèmèt? Sa ap pèmèt ke moun sa yo kapab non sèlman kòm si jwenn kòm si dokiman ke yo bezwen ase rapidman. Epi rejis sa tonm ta sipoze gen pou devwa kòm si paske Youn nan solisyon dirab kòmsi migrasyon fòse, se ki se yon solisyon ideyal ke moun nan ta va retounen kote l te ye an, men ki, bon, jeneralman sa pa fèt souvan. Men nan ka ke moun nan ap retounen kote l ap, kote l te ye an, nan kay li, sa sipoze kòmsi gon sistèm an plas, kòmsi pou kapab ede moun nan kapab revandike byen ke l te pèdi, tè ke l te kite. Tout bagay sa yo. E pi, nan yon pèspektif de jistis, m panse, m ta sipoze gen yon sòt de dedomajman. Yon moun kòm se ki viktim deplasman fòse. Pou pèmèt kòm se moun nan kapab plis ou mwen gen yon, paske se yon nouvo depa, pou pèmèt moun nan kòm se gen yon kapital de depa pou li entegre l ekonomikman nan kote ke e li rive an. E ke sa, se de bagay, se de bagay kòm se ki merite rechèch, kòm se, se yon bagay ki ta sipoze kalkile an fonksyon, pa konnen kou lavi kote moun nan ale an, bezwen bazik ke moun nan nesesite. E pi sitou, jan nou sot wèl lan, e pèmèt kòm se timoun yo, kòm se ki kite yon zòn pou ale nan lòt zòn, siman pa ka ale lekòl, nan menm zòn nan kapab entegre lekòl rapid vit epi pèmèt kòm se moun yo kapab entegre tèt yo nan nouvo kote a avèk yon minimòm. E pòch de sa ki vin rive se ke lè kòm se moun yo viktim deplasman fòse, moun yo pèdi tout bagay. Otomatikman, ki sa ki vin rive? Ou vin gen kòmsi pousantaj moun kòmsi ki an dessous du seuil de la pauvreté, kòmsi nan peyi an, ou di mwens kòmsi nan zòn kote moun yo ale an, li vin ogmante. E sa kòmsi se yon pwoblèm. Ya, ya.
Monchè, e nou vrèman fon bon ti rale sou sou kisa migrasyon fòse ye, sou kisa enpak migrasyon fòse ye, sou ki politik nou ta sipoze kòmsi adapte a peyi nou ki se Ayiti, k ap konnen yon vag kòmsi yon kriz migratwa ki ase enpòtan. Nou la nou Mexico City la, nou wè kòman kòman gon gon fli migran ayisyen ki ki ase enpòtan ki ki vini la. Um, si w te gon mo final ou tap di a a piblik Bref Podcast la pa rapò a kesyon migrasyon fòse sa a e pa rapò a kriz ke peyi a tap konnen se se se kisa l tap ye Ricardy di? Monchè, lè wap panse kòmsi de moun ki vilnerab nan yon peyi otomatikman ou oblije panse a moun ki viktim deplasman fòse. Paske se de moun ki yon bon jou ki resevwa yon chòk, ki oblije kite lakay yo, ki kite dèyè tout sa yo, pafwa yo pran tout vi yo pou yo konstwi. Gen moun ki konn gen kay yo fè dizan ap eseye ekonomize, epi yon bon maten moun nan leve, moun nan oblije kite lakay li, kite tout bagay dèyè. E pafwa, Nan vwayaj sa a, e antre chòk avèk kote moun nan prale an, e moun nan konn pèdi moun. Konn gen moun ki mouri, e konn gen moun, sa a gen enpak sou sante moun yo tou. Donk, m panse ke se yon pwoblèm kòmsi ki ase grav, e ki merite jan kòm sa w ap fè l nan podèk pòdkas la. Bon, mwen menm se yon onè kòm se pou m te pale kòm se sou yon sijè kon sa. Paske definitivman se yon pwoblèm ki merite plis atansyon. Paske se se tou senpleman pa pa posib. M konnen peyi a kòm se gen anpil pwoblèm, gen anpil moun kòm se ki nan difikilte. Men si w ap reflechi a moun ki pi vilnerab, fòseman moun sa yo fè pati de moun ki ki pi vilnerab yo. Epi, ki sa m te ka di, se ke moun ki gen posibilite kòmsi an kontak avèk moun ki viktim migrasyon fòse petèt te ka kòmsi devlope plis tolerans epi ede moun sa yo pou yo kapab entegre yo de fason pi rapid pou yo kapab reprann kou lavi yo. Ok.
Monchè, se te yon plezi pou m te resevwa w nan premye epizòd sa a. Epi, abyento menn. M espere ke ou ap vini la yon lòt fwa. Bien sûr.